Men 7 pi gwo erè dyaspora toujou fè lè yap envesti an Ayiti. Se sa k fè ke anpil nan nou lè nap envesti nou toujou pèdi lajan nou yo paske nou pa teni kont de erè sa yo. Gade video sa a de kòmansman jiska lafen pou nou kapab konnen 7 erè sa yo paske yap ede nou a lavni lè nou pral envesti nap gon nap konnen kijan pou nou envesti an Ayiti puiske ou menm ki pral envesti pa envesti san ke ou pa gade video sa a de kòmansman jiska la fin map di nou tout bonjou bonswa e byenvini sou kazotoub nou toujou kontan pou nou antre lakay nou pou nou kapab pataje bon jan video ansanm avèk nou ou menm ki fèk tonbe sou chanèl sa pou la premye fwa se abòne ak chanèl la aktive klòch de notifikasyon pou pa rate okenn video nap poste sou chanèl sa pa bliye ke otèl moman an se Villa Nature Hotel se meyè otèl ke ou kapab desann lè w vin Ayiti li sitye kòl Jean Champloi e kanperen mèdam e mesye jan nou di a nan video sa nou pote pou ou 7 pi gwo erè ke dyaspora fè lè y ap envesti an Ayiti, piske n konnen ke sèjousi anpil moun gen ide, gen entansyon, gen anvi, oudimwens vle vin envesti an Ayiti, piske sitou nan gran sid peyi an, akoz de èpòt lan, akoz de, m kapab di, Pòtoprens ki pa, ki pa vivab ankò, moun yo plis vle vin envesti nan gran sid, anpil dyaspora. ki pa menm moun nan gran sid la vle vin envesti nan gran sid la men gen kèk bagay ke yo pa konnen e yo dwe konnen se sa fè ke nou pote video sa pou nou pou nou kapab eseye fè w konnen kèk bagay avan ke w vin envesti an Ayiti pi gwo e youn nan pi gwo erè ke nou fè yo se achte tè san ke nou pa verifye dokiman yo gen moun ki wè pri tè a yo eseye peye l li enpòtan pou verifye tit la istwa pwopyetè a limit tè a. ak lòt reklamasyon ki ka egziste sou li. Paske istwa tè an Ayiti, si n pa t konn sa, sa m pa konnen ki valè tan nou gen depi nou kite Ayiti. Paske istwa tè an Ayiti toujou gen yon, toujou gen yon lòt bagay dèyè l. Paske ou ka wè tè a, yo di w di w yon pri, pri a ou santi pri a, ou dakò pri a, epi ou just peye tè a. Men li enpòtan, li enpòtan pou verifye tit pwopriyetè a. Epi pou konn istwa tè a. Si se pa yon tè diskisyon, si se pa yon tè ki nan pwoblèm, si se pa yon tè pi devan ki ka fè yon peyi pèdi, pèdi tè w la, pèdi lajan w la. Pase gen moun ki konn vin achte tè a, lè yo fin achte tè a epi apre sa y ap rann kont ke nan men moun ki achte tè a, se pa pou yo tè a ye. Ok, se pa pou yo tè a ye. Tè a ka pou tè tè a moun ka di sa yon tè eritaj li ye li ka yon tè eritaj ou achte l epi tou nan men moun ou achte l la lòt moun yo pa t dakò tè vann eksetera pi devan pral gen gwo bagay pete diskisyon pete sa ka rive ou ka menm pèdi kòb ou an oudimwens tou yo ka pran tè a oudimwens yo remèt ou lajan an tchek lan tchek la sa yo sa rive anpil moun moun sa yo souvan rive se dyaspora yo se dyaspora paske yo pa viv nan peyi a gen de enfòmasyon yo pa konnen etou yo pa pèdi tan yo pou yo konnen enfòmasyon sa yo. Paske menm lè ke ou pa Ayiti, ou aletranje, ou ap achte tè Ayiti, fè moun nan verifye tit pwopwetè a, verifye tout detay sa yo, al mennen ankèt, chache enfòmasyon istwa tè a, kijan, kisa tè, e kiyès ki eritye tè a, èske yo dakò, tout detay sa yo bezwen konnen, se pa sèlman pri tè a pou nou chèche konnen. Dezyèm pi gwo erè dyaspora fè lè y ap envesti an Ayiti, Yo mete tout konfyans yo nan yon sèl moun ok lè wap achte tè ou pa mete tout konfyans ou nan yon sèl moun menm lè w ta aletranje ou ka bezwen yon moun an ayiti pou reprezante w men li riske pou yon sèl moun nan ok kontwole lajan dokiman operasyon etc ou menm fòk ou gen yon moun yon moun pwòch ou pa egzanp ok li lojik pise ou pa la fòk ou gen yon moun pwòch ou ki reprezante w di m se ak moun ki fè wap ak moun kap fè w achte tè a atò sipoze gen omwen 2 moun 2 moun diferan fanmiy ou avèk yon lòt moun pou pi piti paske kesyon ek mete e konfyans nan sèl moun kap fè w achte tè a la ou riske paske ou pa konn kisa kap fèt ou pa konn ki konbinezon kap mare etc nou pa fè video sa pou nou fè w pa gen konfyans nan moun nan fanmi w etc non nou fè w pou wè nou fè video sa pou w kapab wè klè lè ke wap envesti di mwens lè ke wap achte sak rele yon tè yon kay yon pwopriyete an ayiti ok nou konn kijan bagay yo ye paske janm di an pa fè konfyans nan yon sèl moun pa fè konfyans nan yon sèl moun Ou achte te a li toujou bon pou pou fèl avèk 2 moun ki gen 2 enterè diferan lèm di ki gen 2 enterè diferan se fanmiw fanmiw gen enterè ladanl paske se fanmiw li ye eksetera eksetera ak lòt moun nan mpa konnen ki sa nou rele koutye a oubyen son lòt zanmi ou gen an ayiti eksetera fèl avèk 2 moun sa yo fèl avèk 2 moun sa yo omwen wa gen temwen ok fòk ou tou gen 2 temwen lè ke wap achte te paske janm di a achte te an ayiti Se pa sèlman achte tè a, se pa sèlman peye l, se pa sèlman peye tè a, gon pakèt lòt detay ankò ki vini avèk li ok, se sa l toujou di ke pa mete konfyans nou nan yon sèl moun, mete plizyè moun oubyen 2 3 moun okouran de sa kap fèt la. Twazyèm pi gwo erè nou toujou fè, dyaspora yo fè lè yap envesti an Ayiti, yo voye yon kantite lajan san yo pa gen yon plan klè, sa a sa se pi gwo pwoblèm nan. Moun yo jis yo jis mande pa egzanp si m si m achte tèl bagay konbyen map fè sou li moun nan di tan byen ok yo voye l non sa pa fèt pa fè sa evite fè sa evite fè sa evite fè sa lè m di w plan klè a paske se pa paske ke moun nan di w ap fè yon 100 mil dola sou li eksetera pou w kouri voye lajan pou yo achte l non men non. Gen lòt bagay fòk ou eseye fè yon bidjè. Yon bidjè ki gen ladan l pri acha oudimwens pri konstriksyon an, taks, frè, notè, anrejistreman, sekirite, antretyen ak lòt depans yo pou wè pou w wè si kantite kòb yo di ke w ap fè a pase ban m di w, ban m pran pran pli klè. Pa egzanp, moun nan gen dwa di monchè w ap fè w ap fè 100 mil dola sou tèl bagay. Ou kouvri lajan w achte l. Epi lè w fin voye lajan pou achte l la, lè w ap gade pri sesi, pri sela, tout frè yo lè w retire kòb sa anndan l, pri kòb ou te di w ap fè a ou gen dwa pa menm fè l menm. Ou gen dwa menm pèdi sou li. Ok, se sa yo m di nou ke pa kouri voye lajan san ke nou pa gen yon plan klè, san ke moun yo pa detaye tout ba yo ban nou nèt nèt nèt nèt. Sa vrèman vrèman vrèman enpòtan. Fòk nou gen yon plan klè. Sa se twazyèm pi gwo erè ke nou fè lè n ap envesti an Ayiti. Katriyèm gwo erè dyaspora fè lè y ap envesti ann Ayiti, sè ke yo pa verifye kote y ap envesti a. Hum! Yo pa verifye kote y ap envesti a. Yon bon pwojè pa sèlman depanse, depanse pri tè pou pri tè, men fò w gade aksè yo. Aksè, aksè lè m di aksè se wout, dlo. elektrisite, aktivite ekonomik zòn nan. Ok, se pa sèlman sa. Sa vrèman enpòtan tou wi, men se pa sèlman sa. Pa egzanp, gen, gen seri de zòn an Ayiti ke, ki pa, m kab di kòm si, ki pa apwopriye a jan de biznis la, jan de aktivite ke yo pral fè a. Sa fò nou klè sou sa. Fòk ou gade sekirite zòn nan, mantalite moun yo nan, ok nan ale nan sosyoloji zòn nan tou. Pase gen seri de zòn, ok, sa se Ayisyen nou ye, nou pa ka inyore sa. Gen seri de zòn. fòk ou vanyan gason pou fè sa k rele biznis ladan l. Fòk ou gen gason nan gason pou fè biznis ladan l. Sa di ke si ke ou jis gade sou pri tè a, eksetera, ou di a bagay se tè. E pi apre sa, ou just bay. Men apre tout sa ou fè nan zòn sa pa ka mache. Lè n di sekirite a, se pa sèlman moun ki a zam eksetera. Sekirite a sou plizyè fasad. Sou plizyè fasad, gen se de, gen se de zòn ki gen ensekirite. Lè yo di ensekirite, fòk ou gade si se sekirite moun ki a zam sa ki nou abitye konnen sa ki pi kouran. Men gen ensekirite ki pi mal ke sa, sa ke nou rele ensekirite mistik lan. Gen de zòn ki gen ensekirite mistik. Sa fòk nou teni kont de sa. Fòk nou teni kont de sa. Nou pa ka fin depanse lajan sa pou n fon envestisman apre pou n al nan redi kòd a moun mistikman palan. E n konn ki sa ki sa ki mistik lan. Se Ayisyen nou ye pa moun k ap aprann nou sa. Nou konn sa ki sa ki mistik lan e se sa k pi fèb la ki pral anba. Ok. Sa di ke verifye tout detay sa yo. Tout detay pase ke sa fè gwo enpak sou biznis lan, sou byen an, sou envestisman nou yo. Verifye kote ke n ap envesti yo. Ok. Pase sa m di an li nòmal fòk gen aksè a wout. Pase ke se de moun yo konn vann tè ba w. Menm a moto ou pa ka pase pou al nan tè a. Paske si ou pa Ayiti gen seri de detay ou gen dwa pa konnen se jis pou tè a sèlman. Paske toujou fè yo avèk verifikasyon, se pa sèlman pawòl nan bouch, fè fè videyo espas lan pou nou, ofiramezi chak evolisyon fòk nou gen videyo sa kap fèt la. Se sa a ke mwen di nou. Ankò yon fwa mwen di nou ke mwen pa fè videyo sa a pou mwen fè nou pa gen konfyans nan moun Ayiti men nou, m fè l jis pou nou ka pi pridan nan envestisman nou yo pou nou pa pèdi lajan nou yo. Dèfwa moun nan tou l konn Ayiti tou l pa metrize sa yo. Sa rann ke li fè, li fè acha pou nou epi apre sa nou tande etc. Entèl pèdi byen l, entèl pèdi lajan l etc. Ok. Senkyèm e pi gwo erè ke nou fè lè n ap envesti, sitou nou menm dyaspora, se nou konfonn fanmi ak biznis. Sa m te anvi di sa talè a. Nou konfonn fanmi ak biznis. Se pa pase ke moun nan se fanmi nou, si nou ba l fè biznis lan pou nou etc. Pou nou pa mande l, pou nou pa fè l sou papye. Nou se ba yo nan bouch selman pou nou pa gon kontab ok pou nou pa gen rapò pase ke lè moun nan se fanmi li li ba je bis lan li se de detay li pa mande a entèl e fanmi mwen lap je tou ben non se biznis biznis rete biznis fòk gen yon yon kontra kontra sou papye pa yon kontra vèbal fòk gen kontra sou papye e se sitou fòk gen rapò. Menm si ke pa ta gen yon kontab vre men fòk gen rapò ki bay sou biznis la. Paske le pli souvan lè dyaspora voye fè yon biznis oubyen vle envesti Ayiti se fanmi li kap jere l, biznis la pa janm dire. Pa janm dire paske gen anpil lèse ale ladan l sa vin pa janm dire paske se fanmi mwen, mwen pap fè sa, si m fè sa yo ka di m rèd, yo ka di m sesi, yo ka di m sa. Bon pa gen pwoblèm si son biznis ou fè pou fè fanmi w kado ok pa gen pwoblèm sa si son biznis ou fè pou fè fanmi w kado sa yo sa yo se yo menm ki pral jere l men si son biznis ou fè ou menm pou rantre kòb sa yo fòw teni kont de sa yo fòk ou gen yon kontra fòk ou gen sa ki rele m kapab di yon rapò rapò sou biznis lan kontablite etc tout detay sa yo fòk ou fè l. Fòk ou fèl paske san sa ou ka pèdi bus lan relasyon familyal la ka kraze ok. Sizyèm pi gwo erè ke dyaspora fè lap envesti an Ayiti yo pa mete anyen a lekri yo jis fè bagay yo vèbalman yeah pase nou menm majorite nan nou lè nap fè biznis lè nap envesti nou pa ekri anyen nou jis fè bagay yo vèbalman pa egzanp pèman yo Responsablite yo, dat yo, patisipasyon chak moun ak fason pwofi a divize a dwe klè sou yon dokiman, sa ke n te kapab rele plan biznis lan. Yeah, fòk nou fè l sou plan. Fòk nou fè l sou plan. Pase, pa egzanp, moun yo, yo just fè, pa egzanp, yo fè envestisman pa egzanp, e moun nan depanse tan, di, konbe sa koute? Ok, tan, ok. Sa, chak sa ou depanse, yo sipoze ekri. Yo sipoze ekri Ekri se yon dokiman. Nou pa fè okenn ba alekri. Nou pa fè anyen alekri, se vèbal. Se vèbal nou fè tout bagay nou. Setyèm pi gwo erè ke dyaspora ap fè lè l ap envesti ann Ayiti sa a, sa li menm, sa klè sou sa. Yo prese paske yo pè pèdi opòtinite a. Paske yon bagay si n pa t konnen m ap di n sa, e lè ke w ap achte nan men yon Ayisyen, bon, m di Ayisyen paske se de Ayisyen n ap pale, yo menm yo toujou gen yon jan yo di w bagay la. Yo toujou gen yon jan yo di w bagay la. Yo di w, monchè, fòk ou peye jodi a wi. Si w pa peye, w ap pèdi tè a, yo di misye w ap pèdi opòtinite a, wè lè sa yo fè tèt ou cho, ou di misye yo di monchè, wè si w pa si w pa fè 8 la pase gen plizyè moun ki sou tè a, gen plizyè moun ki sou ki sou ki sou ki sou dil la, fòk ou peye, si w pa peye jodi an, yo di si w pa peye tèl dat tèl dat monchè m sòri pou ou, m ap ba yon lòt moun li. Ou wè sa, sa se pawòl tout moun ka ap vann. Sa se pawòl tout moun ka ap vann, si w pral pran nan mache prese sa pou w pa kouri fè sa k rele e mennen ankèt verifikasyon sou tout detay sa yo, Monchè wap wap dòmi de yo. Paske fòk ou verifye yo. Fòk ou verifye avan. Paske lè moun nan di w sa se mache pou se met mache pou se nan men w. Paske fòk ou verifye tout detay jan nou te di nan kòmansman, tit pwopriyetè a, istwa tè a, e sa ki kache dèyè tè a, ki fanmi, eritye, èske tout moun ki nan ki eritye nan tè a èske yo dakò tè a vann, èske dokiman yo legal, sesi sela, tcheke notè, tcheke sesi, tcheke sela, tout bagay sa yo fòk nou verifye yo avan. Pa pran nan chalè moun kap di n monchè si w pa raray etc wap pèdi opòtinite a wap pèdi sezi la wap pèdi sa non pa prese kouri dèyè opòtinite san ke ou pa verifye tout bagay sa yo an gwo se tout enfòmasyon sa ki m te pote pou nou konsènan envesti an Ayiti sitou nou menm dyaspora lè nap envesti an Ayiti 7 erè sa yo evite fè yo evite fè 7 erè sa yo an konklizyon m kapab di nou envesti an Ayiti kapab prezante yon opòtinite men dyaspora bezwen antre nan pwojè a avèk m kapab di bon jan verifikasyon, bon jan dokiman epi bon patnè avèk bon plan finansye. Sa a li klè sou sa. Pa envesti sèlman paske nou fè konfyans a yon moun, di mwens envesti paske ou verifye sa w ap achte a ok paske fòk ou verifye sa w ap achte a avan. Pa envesti sou pawòl paske ou fè konfyans a entèl monchè m ap bay. Pa envesti sou pawòl. Men envesti fòk nou gen plan epi verifye sa nap achte a. Medam e mesye se la ke nou mete fen nan video sa nou di n mèsi deske nou tap gade l de konjon jiska la fen nap di nou babay a la pwochèn se te Kazotube tchaw.